Kok sa wap gade la se yon moun ki vin prepare kok sa pou lal nan gage. Sa vle di li vin prepare kok sa pou lal nan gage. Kok sa li menm afè depi ou wè li ale nan gage a la li menm se al pran kob se al pran lajan. Se al ranmase lajan. Sa vle di li gon zonbi sou li? Mpa vle ton zonbi sou li pou li. Ou kote wap gade m la? Se preparasyon sa. Depi m fin fè preparasyon sa pou li la, mwen gen pou m vwayaje. Kòm m te di w sa deja. E mwen pral prepare kò sa pou li. Mwen menm mwen prepare kò pou kèlke swa kote ou te kapab ye. Nan peyi ou te kapab ye. Depi ou se gagè, ou fè gagè, mwen menm m ap prepare yon kò pou ou. M ap voye w al ranmase lajan patou kote. E ou menm tou ki bezwen yon pre. Pou avè di ou pa bezwen kontra ou pa bezwen ta se gwo kontra dyab ou bezwen gen lajan ak bitasyon menm avèk yon kòk avèk yon kòk chante konsa map fè w rich ak yon kòk chante konsa m ka ba w bòlèt ak yon kòk chante konsa mwen ka fè tout sa w genyen Ou gen biznis ou ki bloke ak yon kòk chante. M ka fè biznis la debloke rapid vit. Ou gen tout bagay ou nèt ki bloke. Sa ou gen bezwen fè a ak kòk sa ki sou regleman pa m avèk dyab mwen, m ap fè sa pou ou sou de ti chèz. Kòk sa ou ki nan men m nan la, se jan ou wè m di w la, se prepare m pral prepare l. Poukisa w oblije fè yon vèvè parèy? Se kòmsi m wè se yon espedisyon w ap fè pou tchwe moun. Non, espedisyon sa a pa pou tchwe moun. Espedisyon sa ou wè la, seremoni sa ou wè la alò, se yon seremoni ki divize an 7 pati la. Ok. Di mistik alò.
Seremoni sa ou gade la, atyèlman la, se vwayaje m pral vwayaje la. Mhm. Lè m di ou se vwayaje m pral vwayaje la, ou pa panse se yon lòt kote m prale, yon peyi m prale. Men se nan mond envizib m pou m ale la jodi a. Trè byen.
Ou konn sa map di la wi. Trè byen. Se nan Monlevite m gen pou m ale jodi a la. Seremoni sa wap wè la pase se 2 moun mwen genyen. Yonn Giyàn fransèz, yonn Gwadloup ki voye rele m, ki rele m alò. Ki di m konsa, yo gen yon hougan ki manje yo mwen de 21 mil dola, 21 mil ewo. Tande de kòse mezanmi. Kounya la li rele m li di m, Ougan Pepe, Eey mwen bezwen pou fèm jwenn kondisyon sa. Kounya la mwen menm sam fè mwen menm ou gran pepe. Mwen vini la mwen fè yon seremoni pou li. Kounya seremoni sa se nan mwen li vizib. Trè byen.
Mwen panse si yon ougan ou manbo ap gade video sa la. Lèl wè 3 krich sa yo la fòl konn sa yo reprezante. 3 krich dlo sa yo. Imedatman si ou gen alyans avèk mond envizib ou paka pa gen 3 krich prepare sa yo. Ou fin pale.
Pou kapab ale nan mond envizib. Mwen menm ou gran pepe. Mwen di fanm nan konsa, mwen di medam yo konsa. Mwen m pa di m ap kapab ede yo. Men m konnen m sèvi yon djab ki rele w djab. Tantovèy. Tantovèy sa li menm se avè l mwen manje moun. An! Se avè l mwen fè sakrifis. Eskont lajan pou lajan. Mwen mare fanm pou gason. Bon, dezafè bòlèt la, sa se djab bòlèt la menm. Rele Tant Ovè la. Wi.
Tant Ovè kote ou wè l rete la a? La a, Tant Ovè sa a. Enhen. Se li menm menm ki dyab bòlèt la menm. Se avè l mwen fè bòlèt maryaj, bòlèt loto, kat chif, loto senk chif. Maryaj, ou bezwen yon grenn boul, ou bezwen mare yon fanm, biznis ou bloke, Vwayaj ou bloke, ou gen yon kondisyon ka yon hougan ka yon manbo k pap fè anyen pou ou vrèman vre, kap manje lajan w pou granmèsi, kap manje kòb ou pou granmèsi. Jodi a ou voye yon lajan ba li, demen l mande yon lòt lajan, apre demen l mande yon lòt lajan, lap gaspiye w, lap fè w pase mizè. Ou menm ki nan peyi blan, ou menm ki nan peyi deyò, ou Sendomeng, ou Ayiti, ou paka manje, rele ougan pepe. Rele ougan pepe. Ougan Pepe pa la pou l fè nou enjistis. Ougan Pepe la pou l ede nou, pou l sèvi nou. Ougan Pepe la pou pa, Ougan Pepe pa la pou l fè nou mal. Ougan Pepe pa la pou l manje lajan nou mal. Paske m gen yon mèt ki se dyab sa a la a m ap sèvi a. Ou menm ki bezwen trase yon kontra dirèkteman, mwen m pa trase kontra nan lakou m mwen menm. Mwen m fè seremoni sakrifis la pou ou. M fè seremoni eskout lajan an pou ou. M fè seremoni bowèt la pou ou. Tantovèy, ban m aksè ak monn envizib. Ak 3 kris sa yo la, m ale nan monn envizib dirèkteman. M voye trase kondisyon yo la pou ou. Oubyen m ale dirèkteman m al trase kondisyon yo. Mezanmi, sispann pran nan fo blòf. M pa vin bay ba nou bèl pawòl. M pa vin kapte atansyon nou. M pa vin fè yon pyès moun kwè nan mwen menm. M vin ouvè je nou sou zafè bòlèt la, sou zafè sakrifis la. Si w bezwen yon bon travay sakrifis, rele m. Di m m rele Tanto Vèy pou ou. Tanto Vèy ap fout ou yon sakrifis. Tanto Vèy ap manje yon moun nan pou ou. Moun nan fè w mal, ou anfème moun nan kay ou, ou gen yon moun ki nan prizon, ak Tanto Vèy, m ap fè moun nan soti pou ou. Mwen, lè m ap pale nou sa, m trete maladi mezanmi. Moun nan fou. Rele m pote l ban mwen. Ou gen pwoblèm bitasyon, rele ougan pepe. Ou gen pwoblèm, kèlke sa pwoblèm ou gen an, madanm ou ale kite w, ou bezwen prepare biznis, boutik kou magazen, ou gen yon ajans moto, yon ajans machin, ou gen yon finansyèl moto, ou gen yon finansyèl machin, ou fè lokasyon, rele ougan pepe. Biznis ou pa ka mache, rele ougan pepe. Ougan pepe, avèk dyab sa a, l ap ba ou tout rezilta ou. Mwen menm jodi a la ou ka wè la m pa nan badji. Se devosyon map fè la pou m vwayaje nan mond envisib mwen menm. Si yon ougan, yon manbo ap travay, li pa gen alyens ak mond envisib dirèkteman, travay sa map fè la, li pap janm konnen. Ou la? Travay sa wè, seremoni sa wè k fèt la, seremoni sa divize an 7 pati la dirèkteman. Wè koufe midi tapan la, m sipoze nan Bonnevis direkteman male kondi sou sa. Wè kote la, papye wè sa ekri la. Se dosye moun yo ki ekri la. E ougan ak manje lajan an, gade, 3 jou paka pase yo, pou dyab la pa manje yo. Se pou sa moun ki dyab sa ki yo ta twouve la la. A tout madanm li la. Janw wèw la, lap pi bwa sa w la. Sa vle di dyab sa yo sèvi avèw m fè tout sal ka kite akrivis. Ou bezwen w manje yon moun sou le chan. Ou bezwen men madanm ou vini sou le chan. Ou bezwen yon travay sou le chan, yon travay chans sou le chan. Rele ou gran pepe, ou gran pepe ap baw travay sa sou le chan avèk dyab sa k rele w dyab tanto vèy. Mezanmi, m di nou sa ankò, m pa vin kapte atansyon nou non. Ouvè je nou, dyaspora yo. Ouvè je nou. Moun nan ap fè yon travay bòlèt pou ou, li di ou travay moun gen sakrifis. Pa okipe yo non. Pa okipe yo! Se manti y ap ba ou, se yon fason y ap itilize ou pou yo fè kòb avè ou. Paske se dyaspora ou ye. Trè byen.
Mwen menm Ouvè Pepe, mwen menm m se yon jèn gangan e m fout gen yon ansyen pren nan bouda m pou m travay. M pa vin fè moun abi sou tè sa.

44 67 97 96 Mezanmi Tandem byen map pale avè nou Relem apèl video Mezanmi Pa kwè nan afè bòlèt ka pote ya Pa kwè nan moun tiktok sa yo Ou gen kele ok sa yo ki pa ka tchwe yon poul ki pa gen peristil Moun sa yo ki pa gen kote gen yon dyab yap rele vrèman vre Pa okipe yo paske se manti yap bay Se mwen menm ki gen yon peyi pou ki di sa Si yo ka manjem ya manjem